Ok gason, trè byen. Ba wè ankò. Tap. Byen rapid.

Lè w wè, ban wi tou piti. Si m pare konsa, li pa bon pou mwen. Li ka gentan ban m yon kout pwen, eswa li ka gentan fè m yon aksyon. M rantre anba anba li twòp. Gade byen wi. Ya. Ok. Ban m pou fè tou piti. M ka fè sa. Non. Kou pa pare. Kou sa, kou asasen bare sa yo pa pare anfas anfas konsa. Ok tou piti m fò sa wey m wey map pare kou a wi wey tande gade byen wi menm pye sa rapid m bèy m koupe senti a si tout fèy ta voye men si a m gentan lèm di w lèm kanpe konsa m pap kanpe konsa vre lèm koupe la m tou vire wi wè m di w la wi alèz tande bak m. Gad ankò. Ale fè yon kote piti mwen. M pa fè sa non. Wè m fas a fas ak ou. Ou ka blese m, m ka blese w la. Ou konprann? Men tout kou yo w ap aprann nan men moun, se pou w ka soti klè devan moun nan. Ou konprann? Ok, espesyalman m pa soti konsa. Ok, m retounen ankò. M kanpe tchap. Ban yon tou piti, m fò sa. Wèy! M fò sa. Tchap! M bat. Lay difisil m gentan m gentan pran an distans m gentan m pa twò pro w. Ay tout sa w fè la m gentan priorite paske bwa w la gentan ba. Tande byen wi eske w byen wè nou? Wi. Ou byen wè nou? Alèz. Bwa w la gentan ba.
Mwen ki gentan gen yon la. Kounye a menm pyè sa m gentan tire l lwen m gentan koupe senti a tcheng. Debout wi. Kisa m di w ankò?
Tout trip deyò.
Ban w yon tou piti kon an la. Fanatik yo pa wè ankò. M pa pare konsa. Paske m pap ka bay barèl la. Se pa vre? M pap ka baw barèl la. Si nan yi fè sa monchè ou pa blese monchè. Wè monchè ou ka ban m kout pwen. Ou ka achte yon grenn dan nan djòl mwen ou konprann? Ok. Fò ti byen rapid tou piti. M fòs. Sa wey Pou fos sa Pou koupe Ou pa we Ou konprann Ou gen bèti dèyè Ou gen bèti dèyè monche Se ou ka fè tèt ou pase mizè Se ou ka fè tèt ou pase mizè Koman Koman Abidjan di a la pral mete moun deyo Pou kay vin menm bel.

Pran banm kout manchèt sa yo. Pran banm kout manchèt laji sa yo. M sot mikro sa yo. Pran pozisyon w. Pa pare. M fò sa. N ton. Non monchè pa fè sa. M te kanpe tchap. Pa pare. Non ou pa fò sou tou. Koupe m. Mèni gason an. Bwa tonbe la. Teng teng. Non non non non. Fè m sa ankò. M kanpe w la tchap. Mèni m fò sa. Bwa tonbe la.

Ou menm pou ou koupe m ankò. Wey wap Trump. Men lè w fè m sa. Pye sa koupe. E pye a.
De bout wi. E men oh e menm jan yè wi papi. Banm renvès. Menni. Menni. E menm jan tout pozisyon. Map gade si yon bay fanatik yo nap mache wi. Gen ekilè mwen.
Apati jodi a map fè w konprann sa gason. Li gen 5 pozisyon. Pou tout bwa yo an jeneral. Pou tout bwa yo an jeneral. Gen moun ki gen plizyè pozisyon ki di se 10 pozisyon li gen. Li gen 5 pozisyon pou tout bwa yo. An jeneral, enben pozisyon sa yo, yo pare pou tout kout baton, menm si te ba, i te rele, menm si te rele barè, menm si te rele e, e, bare mare pakèt, menm si te rele e, e, e, e, yon pakèt lòt non. Mare resite yo. Pozisyon sa yo da.

E gen nèg tou ki apwann menm si w wè anba vant ou li pa anba vant ou vre. Gade byen sa map di w la wi menm si anba vant ou vre. May moutre w ki pou sa ye. Pou sa se plis nèg pòdepè ki renmen fè stil pozisyon sa. Menm si w wè nèg la anba vant ou li pa pou ou vre. Pase lè w voye w kout baton li pap pran vre. May moutre w. Kanpe la. Nèg la pa la Pran pozisyon w Ok Nèg la la konsa tou Ban m yon kout baton Ok Men nèg la la Ou li pa pran w vre Ok nèg la ka la konsa tou Li la Pran pozisyon M konn la Ou wè l la Ban m yon ranvès Nèg la gentan lwen monchè Ebyen konsa li ka touye w an 5 minit Menm si w te ka avanse toujou. Ou an kel wè toujou lwen. Avanse. Isi wi. Isi isi. M fatige pa wè byen. Ou wè la. Ou wè ki jan m lwen. Avanse tou avanse toujou. Avanse dèyè toujou. Ou wè ki jan m lwen. Yon sèl pozisyon m pran m gentan pran w. Ou ban m yon ranvès. M pare. M gentan lwen. Ou wè la. Nèg konsa fòw veye yi. Epi depi yon nèg tire manchèt an lanvè tou fòw veye yi. Pase nèg an lanvè a pa kanpe ak yi an landwat. Gade byen sa map diw la pès fanm. M kanpe an ou kanpe an landwat. Ok. Lèm kanpe an landwat la. Nou ka tiye w. Trè byen gason. Trèt. Nèg ki tire manchèt an landwat pa janm kanpe ak yon an en. Nèg ki tire manchèt an lanvè pa janm kanpe ak yon an landwat. Sa ka rive w ka pa yon kout manchèt ou pran an landwat, men an lanvè pou w kanpe ak li. Kanpe an lanvè. Wap kanpe an lanvè ak li tou.

Abosho pa ka bay atimoun piti. Nou la nou. Fè di. Ou te ka pran yon kout pase pou sa. Bon mwen. Menm li fè yon fè se pa konpwen. E pou lò foun kout manchèt. Ou ka blese nan kout manchèt la. Se pou fèy. E pou pran son pou fèy. E pou pran son papou.

E konsa m pare. E pou m konsa m pare pou m ka jwe l. Trè byen. Ok.